Bonjou Ayiti, bonswa lemond. Kouman nou ye? Nan objektif pou ke lapolis kapab retabli lapè nan peyi a, nou konnen ke yo deside pou yo kraze tout ti baz ki genyen. Kit baz 400 mawozo, kit nan Vilaj de Dye. Nou konnen yo te gentan fè 2 entèvansyon nan tou le 2 zòn sa yo deja. Enben sèt fwa si, se pa sèlman lapolis. ki pral fè twazyèm entèvansyon sa a, men lapolis melanje ansanmavèk yon gwoup nan popilasyon latibonit lan. Ebyen, yo te gen pou objektif al kraze, ebyen baz Odma, nou konnen kap taye banda l nan latibonit. Se pa 2 katouch ki pat tire, gen anpil moun ki blese, konsa tou gen anpil moun ki mouri. Bon, pami moun sa yo k blese a, kiyès yo ye? Epi, Kiyes tou ki mouri? Koman sa ye pou Odma? Eske misye blese oubyen l mouri? Bon, si se blese l blese, eske l nan men lapolis? Bon, tout kesyon sa yo, nou pral reponn yo nan yon ti moman. Ou pral tande, ebyen, yon gwo responsab nan Latibonit ki te prezan pandan tout aktivite sa ke lapolis li menm li t ap mennen an. Enben li menm ki t ap reponn kesyon nan yon radyo sè nan kapital la. Li pral ba nou tout enfòmasyon ke nou menm nou ta dwe konnen de entèvansyon sa ke lapolis li menm li te fè nan baz la. Bon, e jisteman Pierre Renel m salye tout oditè radyo Karayib yo, m salye w tou. E enfòmasyon ke nou genyen, enfòmasyon de sous sur, paske w konnen nou menm nou p ap. Nou pap kouri bay ankenn enfòmasyon si n pa genyen konfimasyon. E m ta di ke nou vrèman byen plase nan nivo baz Gran Grif Savyen pou n genyen de enfòmasyon ki fyab. E n ap demanti enfòmasyon ki di ke Odma mouri a, donk se pa vrè. Men se vre ke Otma pran yon bal, li pran bal nan vant nan premye afwontman ke mesye yo t ap fè avèk lapolis. Se nan premye afwontman an lapolis ap fè mesye Otma. Alò di nan premye afwontman an te gen yon operasyon yè men avan sa tou te gen yon lòt operasyon. Donk misye si l blese, fèt li blese men se pa nan operasyon yè la? Misye blese nan operasyon ya premye sak te fèt e premye fwa misye pat rive savyen se yo yo te rive nan zòn m ta ka di bon moun ki konnen savyen ki konn zòn nan nèg yo te rive nan zòn pon zayis gen on kwa e ke otma te gen nan nan zòn sa se a se ladann yo konn fè seremoni donk lapolis te rive la sou presyon popilasyon an yo te kraze tonm nan e gon koulèv yo te di yo swadizan di se koulèv Otma te konn sèvi. Donk sa se premye operasyon ki te fèt nan mèkredi. Mentnan lè mesye yo ale yè la nan operasyon yè la, ou konnen mesye savyen yo, yo gon baz, yo gen yon avanpòst, yo gon pòs avanse. Donk anvan ou rive nan wout pou antre anndan savyen an, genyen yon avanpòs kote mesye yo toujou chita la, gen nèg ki chita ak zam k ap siveye moun k ap vini. Donk mesye yo te fon te se sak fèm pale w de yon premye afwontman k fèt ant gwoup avanse sa ki te nan ki te nan nan avanpòs lan anvan yo rive rantre e se sak bay plis tan pou lapolis te rive rantre andan savyen donk mesye yo vini depi nan zòn inè edmi dezè e non sèlman te gen anpil moun foul moun yo bay blokis lapolis paka avanse jan pou l ta avanse a e lè yo rive nan zòn sa yo yo. Yo jwenn yon premye rezistans ki fè ke yo ralanti, ki yo pa ka rantre andan Savyen fasilman. Lè yo rive vin antre andan Savyen, li te gentan nan fè nwa, li te kòmanse ap fè nwa, se sa k fè misye yo pa rive rantre nèt andan, andan tout baz lan, pou yo ta rive nan kay, kay ki vrèman sèvi kòm abri nèg yo, se kay, yon gwo kay ke Luckson. Luxfun genyen andedan an. Donk kay sa gon sou teren e enfòmasyon ke nou genyen se la se nan sou teren sa nan kay sa ke Odma sanse yap tante bal swen paske misye pran yon bal nan vant nan afwontman ke yo te gen ak lapolis e fòm di ke se aprè Odma fin pran bal sa tout mesye yo pran Odma yo kouri ak li. Depi lè sa a, lapolis, m ta ka di, pa t genyen twòp rezistans ankò paske misye yo pa t kanpe goumen paske ou konnen chèf la li pran kou. Donk, li difisil pou lòt sòlda yo ta rete ap fè rezistans ak lapolis. N ap di w ke ou konnen baz Gran Grif sa a genyen an, li gen twa tèt. Ou gen Odma ki se prezidan an epi ou genyen Huguens Noreston alyas Nontròp se li menm ki misye se kòmandan epi gen Luckson ki li menm se jeneral la donk chak nèg sa yo gon twoup ak yo èske yo te ansanm yè nou pa vrèman gen tout enfòmasyon yo men nou konnen ke Tou le 3 jeneral sa yo, alò tou le 3 chèf sa yo, yo vivan jiska prezan, a leksepsyon de Otma ki ap soufri avèk yon bal ke l pran nan vant, paske se yon bal ki rantre nan vant li, gen moun ki di bò vant, donk pa gen moun ki te wè l aprè l fin pran bal la pou yo konn nan ki eta l ye, men se sur ke misye an difikilte. Pi moun ki mouri nan popilasyon an se te moun ki t al gade, ki t al obsève, ki te akonpanye lapolis. Ou konnen moun yo trè kirye, moun yo tèlman ta anvi ke baz la kraze, depi yo tande lapolis ap vini, vin fè operasyon, tout moun ta renmen wè, tout moun vin gade. Donk, gen 2 moun ki mouri, ladan yo genyen yon madam, se yon granmoun. ki mouri se yon moun anfèt tout moun nan zòn nan respekte malerezman li pèdi lavi li avèk yon jèn gason ki li menm tal gade tou epi aprè sa gen yon polisye ki blese kap resevwa swen aktyèlman nan youn nan lopital ki gen nan latibonit lan epi genyen apeprè sa nou wè foto yo gen 6 bandi. Ke mesye yo alò se pa se pa se pa lapolis ki tiye yo men se popilasyon an gen gen gen 3 ladan yo ki tap eseye travèse ale nan zòn lyankou moun lyankou jwenn yo yo koupe tèt yo si nap gade sou rezo sosyo yo gen 3 tèt se 3 moun ki te eseye youn ladan yo yo te koupe tèt yo anvan epi moun lyankou tap mache ak tèt lan 2 lòt yo se nan komisarya yo te ye epi moun yo fè presyon yo pran yo nan komisarya yo koupe tèt yo aprè sa genyen 2 lòt ke yo rache nan youn nan moun ke yo koupe tèt yo nan zòn Lyankou yo. Moun sa yo, se yon sèl ladan yo ki se moun Savyen. Lòt yo, se 2 nèg yo di ki sòti nan Vilaj de Dye. Se pa 2 moun ke yo konnen. Youn ladan yo rele Malolo, misye se nèg Savyen. Nan lòt moun ke popilasyon an tiye. nan zòn Savyen k ap eseye sove se yon lòt ke yo rele misye li menm misye se youn nan nèg ki konn al fè ekzaksyon sou peyizan yo depi yo wè peyizan ap travay se ale rale zam sou yo mande yo lajan pou yo ka kite yo travay sinon Yo pap ka travay tè yo. Donk misye se youn nan nèg ki konn ap fè travay sa a. Donk misye mouri. An total gen 6. Gen 7 lòt moun ki pran bal k ap resevwa swen nan sant sante Blen an. Moun ki konnen Latibonit lan ki pa twò lwen avèk Savyen. Moun sa yo e gen ladan yo ki vrèman grav. Gen demach k ap fèt. maten an pou yo ta transpòte yo nan lòt lopital, swa lopital Sen Nikola Sen Mak oubyen lopital Albè Chodiè Dechapèl oubyen lopital Chal Kolimon nan Piti Kivèz Latibonit. Donk sitiyasyon an li trè difisil maten an e fò n di ke popilasyon an pare pou yo retounen sou plas e mesye. Ti mepri yo kite yo pa t akonpanye lapolis men nèg yo te la, yo te nan de pwen estratejik pou ke si gen nèg k ap sove pou yo ta kaptire yo oubyen bay lapolis oubyen nou ta ka di voye yo al wè zansèt yo jan pawòl la pale nan Latibonit lan. E mesye sa yo, yo detèmine pou ke maten an menm si lapolis pa ta ale jodi a yo di ke yo menm Yo pral yo pral fè rès la. Donk popilasyon li reprann konfyans men menm popilasyon sa pandan yon bon tan nèg yo tap opere nan ba latibonit lan popilasyon sa te montre l trè pasif kote yo jwenn detèminasyon sa pou yo mobilize jan yo ap fè l la depi lè lapolis retounen nan zòn nan. Bon, mwen pale avèk André Saint Louis. André Saint Louis se yon lidè peyizan ki nan zòn Jean Denis. Se misye ki ap, ki fè tout mobilizasyon pandan 2 fwa li mobilize peyizan yo, fè yo sòti pran lari manifeste. Sa k bay moun yo plis kouraj sa a, m ta ka di detèminasyon sa a, se apati de, m ta di madi, madi swa. ozanviwon de 7 è, mesye pran 2 saviyò ki pat, ki gon bon bout tan yo pat vin Kafopèy. Mesye yo vin Kafopèy, yo kidnape 3 moun e nan kidnapin nan gen youn nan moun yo ke yo tiye e ou konnen tout sa y ap fè nan zòn Lyankou kote ke nèg yo ap antre anndan kay moun al pran moun epi y ap mande gwo sòm lajan pou yo libere yo. Donk moun yo twouve ke sa a se twòp atò. Donk madi swa vè 7 è lè nèg yo al fè aksyon Kafopèy la, Popilasyon an tou pran lari epi yo yo tou bloke wout la. Fò n di, e sa se pou laverite, fò n di ke operasyon lapolis mennen an, se pa yon bagay lapolis fè de pwòp gre yo, se pa paske yo te vle, men sou ensistans e sou, m ta ka di, sou presyon popilasyon an, lapolis te oblije rantre al fè operasyon an. Men pa bliye tou, gen yon nouvo direktè depatmantal e nan enstalasyon li, li te di ke Li prale nan sans sa a e se te youn nan objektif li. Donk genyen. Bon, se youn objektif. Mesye, m gen enpresyon ke mesye yo gen dwa petèt t ap fè preparasyon pou yo ale. Men, jan yo ale a la a, li pa t bon. Se pa, m pa kwè ke yo egzekite, m ta ka di, plan pa yo a ke yo te genyen an. Se sa k fè yo ale. Yo ale paske ke depi madi swa, mesye yo fin al Kafoupèy, yo fè aksyon an. Popilasyon an. Tenn fas, san pran souf, yo bloke wout la kontinyèlman. Lapolis vini, li debloke, yo rebloke ankò e moun yo di ke yo p ap kite wout la, yo p ap kite ankenn machin sikile sou wout nasyonal nimewo 1 an toutotan ke lapolis pa fè entèvansyon. E sou presyon popilasyon an e menmsi gen detèminasyon bò kote direktè depatmantal la, Jacques Ader, menmsi yo te planifye pou yo te ale men, Atak ki fèt yè a, se pa, m pa kwè ke li vini de plan de planifikasyon misye yo te fè pou yo ale, li te plis fèt sou presyon popilasyon an ki santi ke l bouke, l pa kapab ankò, e gen de moun ki trè detèmine, moun yo di bon menm si y ap mouri, yo menm yo kwè ke mwa janvye sa a pa gen dwa pase pou yo pa libere Latibonit lan. Paske sa pou moun yo konnen, Latibonit lan, e ti. Ti rivyè Latibonit pat yon zòn nou ta ka di estratejik pou rès peyi a paske yon moun avèk kesyon cha blende nèg yo te mete Kafoupèy la depi w ka travèse Kafoupèy w ap sot nan nò w ap soti nan nòdwès w ap soti nan nòdès ou ka travèse pou ale nan

Li vin fè ke konnya nèg yo bloke tout bon vre Latibonit lan. Donk si genyen ou emèjènsi pa gen okenn kote ke ou kapab pase. Donk moun yo vin santi ke yo bouke e moun Lyankou ap sibi anpil e alò ke baz Savyen an, nèg Savyen yo pou yo vin Lyankou yo oblije travèse flèv Latibonit lan e donk yon bon espas wout lib ke mesye yo fè pou yo rive Lyankou. Donk. Moun yo panse ke la a fòk yon bagay pou yo fè e nan bay presyon lapolis oblije m ta ka di mennen operasyon an jan yo mennen l la. Dayè tout moun k ap swiv ou m ta ka di moun ki lisid di ke lapolis pa kapab vin fè yon operasyon nan nwit. Se pou yo ta vin fè yon operasyon nan nwit fòk ta gen de gwo pwojektè, fòk ta gen anpil materyèl ki ta ka pèmèt ke yo wè paske zòn nan se yon zòn ki trè bwaze. Ou konnen sa fè 3 zan moun pa ka pase nan wout yo, moun pa ka sikile. Donk, anpil raje, anpil pye bwa, anpil, m ta ka di lyann kouvri wout yo. Donk, fò nèg yo ta genyen bon ekleraj ki ta pou pèmèt ke yo menm tou yo pa viktim. Donk, yon operasyon konsa, si l t ap fèt, li ta dwe kòmanse depi vè zòn 5, 6 zè. Djou maten, Poliglo ta fè tout jounen an ap opere epi pou yo ta fini ak l. Nan men vini a ant inè, dezè delaprè midi kote li deja pral fè nwa e ke kounye a ou pap gen posiblite pou vrèman idantifye mesye yo swa kote y al kache oubyen kote y ap kouri ale. Donk nou kwè ke se pa, mwen menm nan sans sa a e m dakò ak obsèvatè ki ap di sa yo ak tout moun k ap di sa yo, E se sou presyon popilasyon an ke lapolis fè operasyon sa a. Se pa t operasyon ke yo menm yo te planifye pou yo te vin fè a ke yo fè la. Espere ke jodi a y ap retounen pou ke mesye yo ta vrèman fini ak kesyon an. Paske yon enfòmasyon ke nou ta kapab petèt pèmèt ke lapolis jwenn, gen de gen de kote mesye yo, mwen ta ka di kache yèswa a. Gen kay Nixon nan ki gen yon soutèren, gen anpil nan nèg yo ki, m pa konnen si yo la jiska maten an, ki la. Epi genyen yon pas, yo rele pas kòve, pas kote le, m ta di lanbè, se yon pas kote gen kannòt ki la pou travèse, pou ale, travèse rivyè a pou ale nan zòn Lyankou. Mesye yo nan zòn sa a te gentan fouye anpil tinèl, sa vle di yo te fè anpil twou. Gen anpil ladan yo se nan twou sa yo t al kache jiska yè swa. Donk sa vle di ke jan nou te toujou di li, pou lapolis fè yon gwo operasyon pou l reyisi, se pa sèlman pase pa wout ti rivyè a pou w rantre anndan Savyen. Fòk genyen 2 polisye oubyen 2 blende ki sou wout kolonyal la tou. Sa vle di pa dèyè do baz mesye yo fòk ta genyen 2 polisye ki kantone la pou ke lè mesye yo pa kapab lè yo atake yo pa devan e ke yap pase pa jaden di yo pou yo ale sou wout ansèn wout kolonyal la pou yo travèse rivyè la ou lap lè sa lapolis tap tou kwaze avèl donk mwen kwè ke tout etid gen anpil moun ki konn zòn nan ki pale ak lapolis ki bay lapolis enfòmasyon mwen panse ke si mesye ap fè yon travay serye Fòk yo itilize tout enfòmasyon sa yo, fòk yo itilize tout strateji k posib pou ke yo vrèman libere Latibonit lan de gang baz Gran Grif Savyen an. Alò pou m tèmine, paske mwen menm tou m nan mikwo, m ap di ke la a maten an, baz Gran Grif Savyen an, li sanse vle rekonstitye, paske tout tout chèf yo la, pa gen youn nan, paske m pale non de 3 chèf yo, Otmak se prezidan, E Luckson ki se je jeneral la, Huguens se non twòp ki se li menm kòmandan. Tou le twa mesye sa yo la, donk nèg yo pa nèg yo pa vit, a leksepsyon de Rodna ki pran bal men ki nan difikilte e ki kapab petèt pèdi lavi l paske gen difikilte pou ta gen medsen jan yo abitye fè l pou vin bay misye swen sou plas kote l ye a. Petèt ke se mwayen Dupò ke yo genyen y ap eseye. Ou wè si yo kapab transfere misye la. Men gwoup la la. Gwoup la la. Pa gen youn nan nèg yo ki pati, ki kite zòn nan. Donk youn fwa ke lapolis te vè setè di swa nèg yo deplase, enben twoup la rekòmanse ankò bay vin nan baz yo. Donk nèg yo, nèg yo la. E nèg yo gen de gwo mwayen nan men yo, de gwo materyèl. Donk mwen panse ke maten an. Fòk la polis operasyon sa vyen an pa dwe kanpe fòl fòl fòl kontinye pou ke efektivman mesye yo menm si yo pa jwenn tout nèg yo men menm si se youn nan chèf yo epi yo pran youn nan chèf yo ap gen posiblite pou yo vrèman moun nan latibonit lan gen lapè men pou le moman nap pale la fò moun yo trè pridan paske tout nèg yo nan lari nèg yo gen gwo zam nan men yo nèg yo gen de zam ki ka tire a prèske mil mèt. Wè e se sak fè gen anpil moun ki viktim paske moun yo kote yo kanpe bò lapolis nèg yo ap tire sou lapolis moun yo pa gen ankenn pwoteksyon e kote yo ye a yo tou prè donk se sak fè gen anpil moun ki viktim e ankò yn fwa nap lanse apèl bay popilasyon an si lapolis ap fè operasyon pa se pou popilasyon an pa sipoze e ap mache ak lapolis ni ni pre lapolis paske zam nèg yo.

Epi Goldstack di m mande w kisa ki fèt pou 2 lòt moun ke mesye yo te kidnape yo, se se jèn nan Lyankou, eske yo libere oubyen yo toujou nan men mesye yo?
Bon, se yon kesyon ke nou poko kapab reponn paske nou pat vrèman fokis sou moun, paske moun Lyankou ke yo te pran yo, moun sa yo te gentan libere yo. Mentnan kounye a 2 moun ke nèg yo te kidnape nan. Nèg yo nan Mati sou wout nasyonal nimewo 1 an nan zòn Kafou Pèy gen youn ki te mouri, lòt 2 moun ki te nan men mesye yo n pa konn sa yo devni e m panse ke se youn nan bagay ke n pral chèche konnen maten an, èske moun sa yo yo y al lakay yo, èske yo viktim, byen ke n pa t konn idantite yo pa t gen moun ki te konn ki moun yo ye paske se 2 nèg se 2 moun moun yo nèg yo t annik vin pran m pa menm kwè yo te gentan. fè kontak avèk fanmi yo pou te mande lajan paske nèg yo fin fè aksyon an e se menm kote an tou popilasyon an debake li bloke wout lan pat gen posiblite pou ke mesye yo te gen nèg yo pat gen maj de manèv devan yo ase pou yo ta gentan pran kontak avèk fanmi moun yo pou mande ranson èske moun sa yo yo disparèt èske yo yo la m panse ke se youn nan kesyon ke nou pral eseye reponn jodi an pou moun yo mande m si. Foul mouri an e nap di ke se 2 moun ki mouri ki se nèg Salyen ki se nèg baz lan se youn ki rele Malolo lòt lan mwen te gen nonm la men malerezman li echape m misye se 2 nèg ki mouri nan baz lan ki se ke yo konnen ki se nèg baz la, aprè sa lòt nèg ki mouri yo se lòt nèg ki sot lòt kote, swa nèg ki sot nan Vilaj de Dye ki te vin ranfòse baz la e ki mouri, e lapolis arete plizyè ladan yo tou paske gen youn nan yo ki tap sove, ki tap tante sove sou motosiklèt, misye koupe yon rejim bannann li mete dèyè moto a kòm kwa se yon peyizan ki sot nan jaden, men kòm moun yo, kòm moun popilasyon an te la, yo konn nèg yo, yo konn tout vizaj nèg yo, yo idantifye l. Donk lapolis depoze lapat sou li e nèg sa yo m kwè lapolis gen apeprè 2 ou 4 ladan yo ki nan komisarya Senmak aktyèlman ki an gadavi e y ap kontinye m ta ka di chèche tankou chen fou tout nèg ki ta kite baz lan k ap sove al lòt kote.

Sitiyasyon an depi semèn nan pou deloje gang Gran Grif la ki gen nan tèt li yon sèten Odma Odma ki resevwa bal e ki nan yon eta kritik alòske 2 lòt chèf ki ap dirije gang sa yo menm yo anvi, yo an kaval kouwè l ye la a. Men gang nan pa kraze, gang nan toujou la e moun nan popilasyon an mande lapolis pou kontinye operasyon pou derasine gang sa ki kontwole ba Latibonit nan depi anviwon. 3 lane e aksyon yo gen repèkisyon sou tout rejyon Nò a piske lè yo soti sou wout nasyonal nimewo 1 an yo vòlò, yo kidnape, yo touye donk se yonn nan gang vrèman 1 ki lakòz anpil moun pèdi lavi yo nan dènye. jou sa yo nan peyi Dayiti. Wi kite depateman lartibonit nou prale nan sid peyi an pou nal retrouve jòj valens sitou nap prale nan komin tchòt piske genyen abitan yo ki lanse SOS pou lapolis piske bandi ta sanble anvayi yo nan komin tchòt men nan okay genyen yon moun ki mouri yon lòt blese anba bal yè aprè midi swit ak atak bandi.